Antonio Louis-Jus, alyas Bob, alyas Bout Blan, se yon prezime bandi ke lapolis arete ki viv anpil istwa nan pakou l nan diferan gang nan kapital la e nan lòt vil yo. Se te bra dwat Arnel Joseph. Bob retrase pasaj li nan anpil zòn ki jodi a konsidere kòm zòn wouj ak divès bandi notwa k ap dirije yo. Ke mwen menm ke m kanpe a wot vwa ke m bat yon gran bwavo pou lapolis k ap fè travay li a, ke an menm tan tou ke m gen kouraj ke pou m di ke lapolis arive mete men ki se yon sòlda Anel Joseph. ki te konn ap manje e ki te konn ap fwote avèk Anel Joseph kote gen menm klenn sa, menm baz sa ki pat wè lòt bagay ke pou nou te fè anndan peyi a se fè sa ki mal e aprè ke lè mwen te fin arive lèse e vire do bay Latibonit e Savyen. Kote ke m te fin ede nèg save yo goumen anvè baz Sourit ki toujou nan menm Latibonit nan. Kote ke baz Sourit la ki koz ke jounen jodi a la ke m kapab anba men lapolis paske nèg yo t ap ban m yon move, yon move rega, yon move devi ke Anèl Jozèf li menm ke ki pa t konn ban mwen lè ke Anèl potko arete, lè ke Anèl te deyò a. Men tou senpleman ke map di merci avek neg sa vye yo e merci a se konsa ke pou Bondye li menm ki anwo nan syel la te kapab fem we de seri de bagay e li te kapab se pa rapò de repliye kem te fin repliye anba zel fanmim e anba zel moun mwen. Kote ke m te vin wè ke apre konba sa, apre batay sa ke m te fin mennen ansanm avèk nèg Savyen nan Latibonit yo, ke m vin wè ke nèg yo pa t ban m yon ankadreman a san pou san ki pur, ke lè ke Anèl te deyò a, jan ke Anèl t ap trete m, Anèl te byen regade m li menm lè ke m te la. E, avan menm ke m te vin al reprezante e m te vin al pòte tèt mwen bay Anèl Jozèf ke m se timoun Lasalin, ke m fèt Lasalin. Menm te ansanm avèk Bout Janjan nan Lasalin. Men Bout Janjan s on sòlda, s on chèf ke mwen di ke m te renmen e m renmen anpil tou menm jan ke mwen menm mwen renmen Arnel Joseph. Si gen anlèvman k pou fèt e depi nan mwad janvye arive jiskaske. Avan Anel te arive pran bal Sorel pran, ke m ka pale w de kèk ti anlèvman de sa yo. Yon bagay ki t ap fè layoun sou rezo sosyo kote te gen yon, m pa konn ki laj piti sa a te genyen. Se te gen 17 an menm kwè. Enfòmasyon ke mwen m ka pote sou lanmò ti jèn sa a antanke mwen menm ki se sòlda Anel Joseph e paske nan moman ke Prezans mwen te anndan vilaj la jou a, paske ti jèn sa ke ki te arive sibi, ki te arive resevwa lanmò pa l la nan moman an, se pa rapò de nou te fin nou te fin fè echanj katouch, echanj de tir ansanm avèk nèg Pilat yo, Pòtay Leyogàn epi aprè ke lè nèg yo fin repliye nou fin antre epi. Gen rès nèg nan nou menm ki te ret deyò epi nan entèvansyon pa nèg rès nèg yo epi lè yo voye je yo, yo wè piti a te just kanpe tou prè baz nou an, tou prè antre lakay nou an, èske w konprann? Sa vle di ke nèg yo yo menm yo panse ke se antèn ke piti a te vin mete pou nèg pilat yo e se nan poze piti a, nèg yo ki te pran piti a, nan poze piti a yo ta de kesyon dwòl. E piti a vin mal reponn nèg yo epi m pa konnen si se fistrasyon ke yo te vin genyen, ke piti a te vin genyen, ki fè ke li, e li pa t reponn nèg yo asi byen tou. Ou pa t la? Èske w konprann? Lè a, m te la. Nan, nan ki zòn sa te pase egzat? Bon, li te pase andedan vilaj la, men e bò lanmè a ke piti a te mouri. Enben, ki nèg ki te gen zam nan nan men li t ap skrible misye a bal malgre misye mouri? E nèg ki te nan menm baz ansanm avè m yo. Non msye m panse ke se Pablo pou mwen di w ke depi a 22 zan ke mwen m kite kay m kite kay paran m kite kay fanmi m so m antre m nan ling m nan ling m nan ling mafya m nan ling bandi. Bout blan eksplike alo lapolis tou divès zak ke yo gen nan aktif yo Anpil bagay ki te pase nou pat konn ki moun ki te fè yo, enben ann tande l. Menm si m di ke m pa konn m pa konn kèk non nan non nèg sa yo byen vre pi gwo peche èske w konprann tankou a vle di ke mwen menm m konn Rodman m konn Luckson paske nan do Luckson ke m te nèg ki pote non jeneral la e Luckson nan ki te rache moun nan e Luckson nan ki pat rache moun paske nan moman an li t ap rache moun nan ou ta pral gen yon lòt wi ou ta pral gen yon lòt non.
Nou trop Nou trop la dèdè epi apre sa yon lòt ti piti ankò ki rele e Goliath se rele Goliath. Men men men men baz sa èske konbyen ak kòman yo pati? Bon antoule gen 3 twou paske e sak nan men nèg yo se pa ni dlo ni chiko ke l tire paske depi bagay jan de bagay sa yo nan men w e pa dou l fò dou. Bagay Steven Xavier an. Batay sa byen an kote nèg yo te koupe tèt rache kè wan koupe tèt rache kè rache moun met sou bouèt pale m de batay sa. Byen ke son batay ke nan moman an ke prezans mwen te la ke m te sou lè lye ke m ta e pa m tap asiste non ke m te patisipe ladan. Ou te patisipe nan batay la menm? Ke m te patisipe ladan. Ou te gen bon manch lanmò wi lè sa. Bon sim di kem pat gen gwo manch koman. Ki kalib, ki map, ki jan de zam te nan menw. Monchè m te gen yon ak 47 nan menm, yon kalachnikov. Nan kan savi an m te ye a so m pa ka bay yon efektif. Paske li divize an 3 gwoup, nèg yo fè l fè 3 gwoup, 3 pòsyon. Ayiti, gen yon zòn nan Savyen an, gen yon lòt gwoup ki baze l nan bò sa a, gwoup Rodma a nan mitan an, li ka anviwon 70 nèg. An tou? Yeah. E lòt anfas lan? Bon, yo te anpil jou a. Nan kan Rodma a, se te yon sèl mò k fèt. Men mò a k fèt la, nèg yo pran sòlda tou vivan ke y al rache l, y al touye l nan baz yo. Men solda a pat fin solda nèg Rodman nèg Savien a san pou san, se te solda Anel Joseph ke misye te, misye te, misye te gen yon ti non k rele Zong.
Oh! Bout Zong? Yeah. Bout Zong? Yeah. Nèg ki te, nèg ki te chita nan videyo lè l te avèk de, twa zam sou li a? Do tounen an, do tounen an. Yeah, do tounen an te di mwen menm e gouvènman pa ka ban m manje, bagay, li te di, m tande lòt, lòt, gen yon sektè lapolis yo te dòmi la ki moute.

Jou a, baz Sourit la konn te gen anviwon 11 nèg ki te tonbe jou a. Nan 11 nèg sa yo, konbyen ou te gen gwo zam nan men w? Konbyen ou konnen an pwòp konsyans ou laj atè? Bon, pou byen di w ke mwen, m kontwole mwen menm sa, sa ki rete Sa ki rete nan 6 sa ke m bay bal la, se gen anviwon 4 ladan yo ki rete sou sòl la epi 2 lòt yo, yo menm y al mouri lopital. Premye parèt ke m te parèt nan baz la, se te nan baz nou twòp la ke m te ansanm avèk nou twòp. Epi se paske m pa fin renmen jan misye ap fonksyone dèyè a lakay li ke m te vin arive chanje kan, m te vin oblije al jwenn Luckson ki se jeneral, ki se dezyèm chèf. Baz la, ki vin aprè Woodman. Majorite an pot la ke yo kwè nan mistik yo, ke misye kwè nan mistik li anpil. E misye kwè nan, misye kwè nan lwanj tou. E mè di w ke videyo a ki arive fèt la, mè di w ke se yon videyo de lwanj, se yon videyo de viktwa ke nèg yo te bezwen just moutre. Nèg sourit yo, ke yo bay, yo pa fè pwa pou yo. Yo pa fè pwa pou yo, yo pa gen pwa pou yo, e yo pa gen fòs pou yo tou pou yo goumen anvè yo, nan kenpòt sikonstans la. Kiyès ki te mèt manchèt nan moman an? Paske kijan misye rele? Imajine w, w ap foure manchèt nan yon zo.

2 mouchwa nan, yon mouchwa nan chak ponyèt mwen epi yon mouchwa nan pye goch mwen, epi m te gen yon bandaj nan pye dwat mwen la, epi avèk chemiz pa bal mwen avèk yon chemizèt blan ke m te gen sou mwen. Lè w pale m de misik, èske ou si w pa pran bal vre lè ou di m si w te la a?

An lè grann yo, an lè grann nou tout te nan goumen kap ede sove m e se nan goumen nou te ye tou. Li menm si m te pran yon bal, si m te ka kouri l, men m trennen m ta trennen m kanmenm. Paske si pèp ou nan goumen pa gen vrèman sòlda non, kòman moun, oh peyi a pa tap bon non. Anel Joseph, Jamè. Ou sur?
Jamè. Sa l te ye konsa?
Bon, sa ke m te konn abitye wè ke l genyen yo, mouchwa l bag li.

m vin ap fè de seri de bagay wrong pou nèg yo epi nèg yo ap maltretem, nèg yo ap mal jerem, nèg yo pa banm jesyon ke yo ta sipoze ban mwen, menm jan ke Anel Joseph te konn jerem te konn pran soum nan, ke m te vin arive repliye ke m rantre m chache wout fanmi m, ke m te kapab pran yon lòt direksyon ansanm avèk vi m pou m te kapab konn kisa ke m fè. Epi se pa tout zam nan?
Non, m pa t antre avèk zam. Ou te kite l nan men nèg yo? Mwen kite zam nèg yo nan men lakay yo. Mwen pran zam nan. Epi m leve, yon jou maten bèl, maten bèl, bonè katrè di maten san yo pa konnen. Epi m pran kouto epi m soti, m antre Pòtoprens epi m vin kay fanmi m. Epi se pandan ke m chita kay, nan menm lendi an, men m te gentan gen lèkòl. Ui jou kay la tout moun an. Ki bon epizod.
Kafou, Soraya lamothe 52 fas pou fas avèk bèl antre ki gen Soraya e anndan nan ti mache a, ti mache pwason. Epi se pandan ke nan lendi ke m pral arete a epi m pral pran arestasyon epi. M leve epi m leve pandan m leve epi m fèk fin bwose epi m gon grangou pikem epi m leve m al achte bagay ke pou m fon ti manje ke pou m manje yon demwazèl kap sòti a yon ti pitit epi m di demwazèl la konsa a m angaje la m gen pwoblèm paske gen lapolis nan zòn nan la genlè se dèyè m ke yo vini epi lap desann kounye a m di bon si tout fwa ke ou ta tande ke. Y ap nonmen nou sèten de bò ke y ap chache. Ke anben se mwen menm piga ou fè pyès pou m konnen ke se m nan. Bon m pa ka di w si se demwazèl la ki te menm arive bay chèf yo enfòmasyon direksyon de mwen menm pandan ke m te sou balkon an. Epi nèg yo gen youn nan nèg yo k monte avèk yon alikap nan men. Epi nèg yo monte yo jwenn mwen chita anba galeri a bay sa yo nèg yo arete m. Lapolis nasyonal toujou vle aji an favè popilasyon an. Anpil sitiyasyon kritik ke enstitisyon an konn fè fas, pèmèt nou jije ki kantite efò ke responsab sekirite yo deplwaye pou retire popilasyon an nan anpil difikilte. Malgre tout gwo efò lapolis fè, yo toujou ap travèse anpil peripesi. e plizyè nan polisye nou yo tonbe tankou se yon pakèt initil. Chak jou Bondye mete, n ap tande kijan moun ap tonbe pasi pala, kijan polisye tonbe nan egzèsis fonksyon yo. Konsa konsa, nou pèdi anpil moun konsekan nan peyi a. Men, menm si kondisyon yo pa reyini, pa gen yon inite nan lapolis la ki konn rebele lè l dwe kanpe pou defann kòz pèp la. Direksyon jeneral lapolis la pa janm bay legen. Eksperyans direktè jeneral la Mesye Rameau Normil pa pèmèt ankenn zak vyolans oubyen krim òganize fè l bat ba. Li dekrete lapèmanans. Li nan lari lajounen kou lannuit. Fòk pèp la rale yon souf. Se twòp atò, fòk vàn san sa a fèmen. Direksyon jeneral lapolis la, aprè lalwa li genyen kòm bousòl li, gen sousi pou l fè de lapolis la yon enstitisyon pwofesyonèl e modèn k ap lite pou l reponn ak tout aksyon ke bandi yo ap komèt sou sitwayen yo. Responsab sekirite yo chèche tout mwayen posib e imajinab pou yo aji avèk efikasite. Tach la kòmanse bra l pa fasil ditou pou ou menm ki konprann ou ka aji jan w vle. Nou konprann nou envensib, atake lapolis jan nou vle, kòmsi se pi gwo enmi nou ka gen nan lavi nou. Direktè jeneral la te klè sou sa, pito nou kite metye sa a paske li p ap kite pou nou. Plizyè otorite di nou depoze lèzam, nou refize tande. Pa gen pyès moun non k ap rete enpini. A Aprè kèlkeswa zak ou fin fè, alòs ou konprann ke lapolis ap pran je gade w, w ap fè vyolans, w ap fè menas, vole, touye popilasyon an, touye polisye, menm timoun ki pi inosan pa epanye anba men w, epi lapolis t ap pran je pou gade w konsa? Nenpòt zak ou fè a, nou garanti w w ap peye sa kanmenm. Sitou ak operasyon twa larenye sa ke direktè jeneral la deklannche sou tèritwa a, lapolis ap mache pran w kèlkeswa lè l ye a, Kote w planke a? Ha! Lavi a gen revè, tonton. Gad pou ki rezon ou vin tonbe anba men lapolis byen fasil. Mwen di nou sa, la roue tourne! Ou konprann ou se gwo bandi, ou touye jan w vle, w ap fè tout kalite zak, ou mèt tann, li mèt apre dizan, ventan, w ap vin purje pèn ou kanmenm! Lè sa a, ce sera le revers de la médaille.